An jeneral, ok, 350 mil. Non, an ekip la, m pa konte, m pa konte tèt mwen. Ok.
Avèk patnè mwen. M kontwole kòm se lòt moun ki vini menm. Ok, ok.
Ni ekip, e pa ekip k ap chante a, tout bagay sa yo. Ok, ok. M pa kontwole yo.
Ok. Paske, ou konnen se pa pla. Ok. Yo bay, yo bay manje, yo bay manje yo. Nou te genyen pou 250 moun. Ok. Men, yè, yo sèvi 300. 7 moun e 307 moun plis genyen 14 la ke nou te fè yo pote pou nou sa e te pou moun yo menm. Ok ok ok ok genyen yon pwoblèm pase mwen menm mwen pral rive si se te pa tou mwen m tap pèdi gala a e. Kadilak Bedjine kòmanse nòmalman pwogram nan te sipoze fini a minwi men se prèske onzè konbyen wi onzè prèske trant yon bagay konsa ka oubyen ven men nan entèval onzè yo kadilak kòmanse jwe e sak pase menm kisa ki koz bagay sa sa yo. Bon e m pa konnen yè poukisa te gen yon blokis konsa nan wout la. Anpil moun pran blokis. Anplis, tankou si yon moun te tande mwen te yon ti jan, m pa fristre non, se wè m toujou ap kontwole, ou konn emosyon yo, tanperaman. Men, lè ke ou wè ou fin peye yon kòb, pa egzanp, mwen menm, gen moun ki wè l trè byen, bòt m pa wè l trè byen. Se konsa tou.
Epi mwen menm tou lè map lèm rive se pral pwogram ka ta fini men yon konsta m fè mwen pat jwenn anpil moun andedan se sa madanm ou te dim li dim ke li dim ke pwoblèm ki genyen an se ke pase depi kadilak pral jwe bedjine pral jwe anpil moun kite espas la paske se levanjil ke moun yo ye yo pat vle tande djaz m pa konnen pou ki bon banm yon pawòl E sak fè pwoblèm sa genyen yon pwoblèm de afè de relijyon sa fè mwen depi m piti m pa konnen se pa revolisyonè mwen ye se pa revolisyonè mwen ye non mwen fèt advantis m toujou advantis byn e tout moun konn sa yo rele konn sa yo rele advantis right e toujou toujou bon advantis pafwa genyen yon seri de opinyon Pa egzanp, papa m te anndan. Papa m pa advantis li pa ekstremis. Ou konprann sa? Right? But mwen menm m pa ekstremis. Men papa m te anndan, papa m pa gen pwoblèm avèk afè sa yo. Gen moun, lan sans ke gen bagay yo pa renmen, an tèm ke ou konprann yo pran egzanp yo pran sa met devan èske wè men e pa vre gen anpil moun tou ki te ale paske ou konnen genyen ki vini e pa paske kadilak pa chante avè kadilak poko chante ki ale ou wè ki ale nòmalman paske li ta fò y ale kanmèm. Ok.
Paske nòmalman, diyo a te dwe kòmanse a 10 zè, se konsa nou te nou te mete l. Men e pa fòt diyo a tou, jan bagay yo vin prezante a, anndan otèl la. Ok. Kòmsi yo vin kòmanse jwe a 11 zè e kèk. Of course, anpil moun, anpil moun prale. Ok. Men e pa akoz de Kadilak, paske banm di w, pi fò moun ki la yo, yo pa gen pwoblèm sa. Yo konnen Kadilak ap vini, li t ap fè de, li pa va vini menm. Se sa m ap di mwen menm. Mwen. Gea, nan, e pa pou sa li ale vrèman. E anndan, anndan te genyen kèk grenn moun wi, anpil moun, kèk grenn moun ki refite l. Ye, ye, te genyen kèk grenn moun, men, men kantite moun ki te gen anndan, nan 300 moun, m panse ke vreman moun yo te, yo pa t, yo pa t, yo pa t, lè m ap, lè m rive, m wè prèske moun yo te gen tan. E Eben nan pa jwe anpil mizik tou mwen bon petèt jan w te di an te gen te gen te gen trafik te gen moun yo sa yo men espere ke lòt ane ou ou ou yon ti jan. Anplis tou m ap gade videyo a maten an ò nan e li fè chante anpil wi pa egzanp pa egzanp e avan m al mennen papa m lan al dòmi paske. Ason
Premye bagay m panse yon erè Annie fè, m pa chonje lè li te poste ti bout videyo lè li te nan kay lan. Yon ka, yon chanm kay pa klin, pil rad anlè, yon sak tout. M panse sa yo montre nou ke Annie pa ògonayz. Donk m pa ta bezwen wè bagay sa. E m nan aprè ki video map pale. Yon ti bout video. Donk m panse ke fò Rani plis ou mwen mete klas nan sa lap fè an. Pase moun ki renmen w yo, zanmi yo pa gen pwoblèm men moun ki renmen w yo ze ou rezo a se pa sa a ke yo te bezwen. Ok. Ki e ke m si m swete ke sa a travay sou li. Ok. Donk e lè ke ou se atis, se pa atis sèlman atis. Gon pozisyon ou ye nan yon sosyete. gon jan ou gade ou em panse gon travay ou dri ou dwe fè gon bagay ou dwe fè ok gon bagay ou dwe fè donk e sa se pa e m panse ke li pat de klas ditou e kesyon sa ba kesyon kesyon vedeyo sa donk fò nou jere sa men menm la ankò map di nou tou se nou menm kap konsome an ki koz atis yo kounye a prè pou fè nenpòt bagay pou viral. Si jodi a la on atis te konnen gen de èrè l fè, li ta ka li ta pèdi on paket gen on pakèt bagay li ta fè. M panse se pa sa moun bezwen wè. E fwa a li plizoumwen prezante li kòm on moun ki ki ki mwen m se moun andeyò, m gen de mo m pa vle di pou yo pa di men m panse ke menm si nou soti andeyò tou kòk gen on seri de ba as atis gen on kote ou rive gen de bagay ki pa ki pa bay ok. Nan menm semèn nan ankò pral gen weekend. Gen bouch pa gou Gen bouch pa gou Gen bouch pa gou Paske lè yon djaz M pa kwè gen djaz Gen djaz ki jwe anpil sware konsa men se pa sa ou pi renmen paske gen moun Paske lè yon nèg ap fè yon gala jeneralman li gen garanti konbyen moun ki ka vini nan gala Paske gala pa fèt menm pri ak bal. Gala pa fèt menm pri a bal. Donk sa vle di lè yon nèg ap fè yon gala li garanti tèt li ke mwen konnen m ka genyen 200 moun pandan gala a. E pou mwen onèt avè nou apèn si te gen 150 moun. Apèn si te gen 150 moun. Donk se la pwoblèm nan ye. Si si jodia menm nan gala moun pa entèrese al gade w pwoblèm nan grav Bedjine ak Kadilak. Revize, reajanse, regade kisa n ka fè pou pa yo ka ba yo ka fèt mye paske jodia se grav lè n genyen Bedjine ak Kadilak pou sa yo reprezante nan biznis la k pa rive menm nan gala ou pa ka fè yon 150 moun e 150 moun anviwon eksetera m panse se grav e repanse bagay yo aswè w pral gade ansanm avèk ekip lan poukisa nou panse yon pwomotè oblije fè manti se yon bagay nou debat deja m panse se yon bagay k ap trè fasil pou ekip lan an m gade kote frè m yo ye a.